M espere ke tout moun anfòm, tout moun byen e tout moun ap fè jefò tankou lan lang nou an. So, nou konn sa li ye deja, nou se fan Fab Fabila Fab sou tout rezo sosyo. Nou konnen e nou se moun pa m, se moun pa nou. So, depi nou ta vle, nou ta vle tcheke mwen, n ka tcheke m sou Facebook, Fan Fab Fabila Fab, e Instagram Fan Fab Fabila Fab, TikTok Fan Fab Fabila Fab. So, se sou non sa w ap jwenn mwen. San m pap tade, jan nou ka wè a m nan wout pou m soti, but m te vle fè yon ti yon ti pale avèk nou maten an, pote yon pa pale non, pote yon ti konsèy pou nou maten an. Konsèy la kisa l ye? Sa m ka di nou maten an se pa melanje zanmi nan relasyon nou. Si nou vle relasyon nou mache byen, si nou vle maryaj nou whatever sa li a mache byen, pa melanje ni zanmi okenn moun nan relasyon an. Toujou met nan tèt ou ke se ou menm avèk fi an ki lan relasyon oubyen se ou menm a nèg la k lan relasyon an, konsa tou n ap gen yon bon vi. Paske anpil dè fwa lè nou envite moun nan relasyon nou, Epi moun nan vini lan relasyon an li wè nap byen viv li chwazi li menm li kreye yon bagay li vin di w epi ou menm pou pou kapab gen gen diskisyon lan relasyon gen anpil moun ki pa vle wè byen pou moun so si w gen relasyon kounye a wap koute tout sa moun ap vin di w tout sa moun ap di w mennaj ou byen mari ou byen madanm ou fè epi wal fè diskisyon avè l se ou menm kap wè l toujou met lan tèt ou se ou menm a nèg la k lan relasyon toutotan 2 je w pa ba ou Ou pa sipoze fè okenn diskisyon a nèg lan paske se ou menm avèk nèg lan ki te di wi se pa pat gen lòt moun ki te la ki te di wi se ou menm a nèg lan se a fi an oubyen a nèg lan sèlman ki te di wi so maten m vin di nou konsa se pa tout zanmi w genyen w envite l nan relasyon bon konsèy m ta ban nou pa pa envite kèlkeswa zanmi l te a nan relasyon kèlkeswa moun li ye an ok m pap diw manmanw a papaw m pap diw paranw paske gen yon bagay kap travèse nan relasyon an si w pa envite yo e pap gen e pap ka gen yon lapè ki mete but zanmi pa envite zanmi nan relasyon kèlkeswa jan zanmi an te ye ansanm avèw pigaw envitel nan relasyon paske ou gen tout chans pèdi relasyon sa sitou si zanmi sa pa gen mari oubyen l pa gen madanm epil wè ou menm wap byen viv wap byen wap byen wap byen wap byen fèl avèk madanm ou oubyen a mari w li pap janm dakò poul kanpe pou lap gade sa prale konsa lap chache yon jan poul mete yon diskisyon poul mete yon fen ladanl so jan wèm di nou an se soti map soti m pral regle biznis mwen lan lari an. M te vle pot ti konsèy sa pou nou paske m konnen anpil nan nou pran nan kou sa men mwen menm dèfwa m konn kite jalouzi pote m ale m pran nan kou sa but pa kite jalouzi pote w ale tann 2 zye w ba ou anvan w al fè diskisyon avèk patnè w ke w genyen an konsa relasyon nou ap mache pi byen ok so jan nou konnen deja non se Fann Fab Fabiola Fab sou tout rezo sosyo nou konnen mwen la pou nou m ap toujou pot ti konsèy pou nou kèlkeswa lè m kapab nan fason m kapab lan nou menm tou Make sure ke nou jere relasyon nou jan nou kapab avèk ti konesans nou gen an, konsa nou pap sèlman wè moun ki gran, de moun ki gran, de patnè ki granmoun ansanm, nou menm tou nan relasyon pa nou an, nap fleri epi nap granmoun ansanm, konsa lè nou wè de granmoun ansanm nou pa, nou pa al fè jalouzi di oh gade jan moun yo granmoun ansanm, nou menm tou nap ka jere relasyon an poul rive nan nivo sa. Pase Pou yon moun rive nan yon nivo pou l granmoun avèk mari l oubyen a madanm li se pa yon ti detire, se pa yon ti kòd redi. Gen anpil difikilte, nan tout relasyon gen difikilte, gen anpil redi kòd pou yo rive arive granmoun ansanm. So se menm konsèy la m ka ban nou, se pou nou gen pasyans ok avèk patnè a kèlkeswa, depi w te aksepte di wi avèk moun nan, fò w konnen ke w pa menm moun avèk li, w pa sot nan menm vant avèk li, menm si w te sot nan menm vant avèk li ou pa ta sipoze, ou pa, m pa kwè w ap gen menm karaktè ansanm avèk li. So, ale vwa ke ou pa konn moun nan, se, se, se kwaze ou kwaze a moun nan. So, len pa konn lòt. Se nou menm ki pou met tèt nou ansanm pou len chache konn lòt, konsa relasyon ap avanse, epi konsa na, na, na, nap wè nap pote fri lan relasyon an. But, pa koute moun kap vin di nou, paske e pa tout moun ki renmen wè byen pou moun nan relasyon nou, nan relasyon. So se sa m te pote pou nou jodi an. Rete safe, Bondye beni nou, epi pa bliye abòne avèk chanèl la, envite yon lòt moun pou abòne ak chanèl la konsa travay la ka mache epi konsa m ka pote plis videyo pou nou ok, kite kòmantè nou pou nou di m sa nou panse epi tou umm pataje, pataje l m di pataje a deja anyway so konsa n ap fè travay la ansanm. Ou konnen, menm si m pa konn anpil jan m di nou deja, ti sa m gen an m ap pataje l ansanm avè nou, epi nou menm pou nou pataje l avèk lòt moun konsa chanèl la kapab avanse ok m renmen nou anpil rete avèk lapè Bondye babayy.